Bonjour et bonsoir YouTube yon lòt fwa ankò nou avèk ou sou chanèl kanal pam TV nou gen pli de yon semèn depi nou pa monte sou chanèl lan paske nou pat gen tan akòz de aktivite nou men jodi an mwen deside mwen pou m fè yon video kote Mwen pral fè nou tande yon yon mizik aprè pou mwen fè kèk kòmantè sou mizik la. Konprann? E fòk mwen di w sa tou, se mizik la se kòmsi li baze sou yon fòm de politik. Nan peyi dayiti. Men Nou menm Nou pa nan politik sof ke nap fè yon Nou pral fè yon komantè sou li ok Ann al tande.

Ok Dabò mwen menm Yon lòt fwa ankò map di nou Mwen pa politik e m panse tou gen anpil moun ki pral tande Vòs la ki pa nan politik men dèfwa Nou wè kèk reyalite nan sa k ap pase sitou nan peyi Dayiti. Mwen pran san m byen pou m tande mizik lan. Apre m ap di, èske moun ki fè mizik lan se voye li ap voye monte oubyen se yon bagay ki vrè ke l fè? Apre enfòmasyon mwen vin gen ak kèlke moun k ap viv an Ayiti, Yo dim vrèman bagay yo vrèman vrèman desann an Ayiti. Ebyen la mwen vini poum di nou nan moman pandemi covid 19 sa la si ta gen yon peyi kap byen pase kòm yon meyè vi Se Ayiti ke li ye. Si m ta gen pou m chwazi yon peyi kote vi an pa chè nan moman la, k ap byen pase, malgre nou konnen Ayiti vrèman gen pwoblèm travay, moun yo nan anpil chomaj, men se Ayiti k ap make pa. M panse video sa si yon moun ap viv etazini sendobeng brezil chili kelkeswa lafrans kelkeswa peyi kote ki gen ayisyen ou ka demantim anba video. Pa gen oken peyi nan mond la ki desann pri gaz, ki desann pri aliman, ki desann pri manje, ki desann pri dola, ki desann pri materyo de kontriksyon. Oken peyi nan lemond la pa fè l. Sa ka rive, gen peyi, pri ke l te ye a li pa monte. Men li ret menm jan li pa desann tou. Men gen peyi tou si tèlman bagay yo chè nan moman an la, pèp yo se kòm si demen y ap met nan tèt pou yo rele anmwe. M ap viv nan yon peyi la kote tout bagay monte. Manje, pa egzanp ou te konn ale nan makèt ak yon kòb. Le e mache nou te konn al nan market lan pou te pot manje. Jodi an, si ou pou yon lot moun al ansanm avek ou nan market la, e nan chase nap pot ti manje yo a men. Sa vle di, nou 2 moun ka pote yo vin lakay. Se telman la vi a chè nan peyi isi. Dola a menm, se pap pale. Dola a, li preske monte. 2 fwa pli jan ke l te vann. M ap gade aliman ke yo pwodui lakay yo. Paske se yon peyi ki pa enpòte manje. Tout sa l fè se lakay li ke l fè l. Malgre se yo k fè yo, tout monte, tout monte tèt nèg lan nou konn di l Ayiti an. Pwa, diri, kèlkeswa aliman n ya tout monte. Jodi a, menm moun k ap travay, yo dekouraje nan travay, paske y ap di yo pa wè pou kisa y ap travay, tout bagay monte, lè y al nan makèt, lè pou y achte yon bagay. Se konbyen kòb pou yo depanse e yo pa wè sa yo achte a. Kay, moun ki nan fèm kay, pa egzanp, pwopriyetè an, li sòti pou l monte kay lan, ou te konn ap peye chak mwa konbyen kòb. Lè w ap pale ansanm avè li, eskiz, li di yo bagay yo pa bon pou li, bagay yo pa bon pou li, tandiske li gen kenpòt senk sis kay l ap. anfème, ke lokatè anfème lan men l, li vle monte l, se tèlman bagay la di nan peyi an. E, lè m ap enfòme ak kèl moun, ak kèlke moun k ap viv kòm si Etazini, Chili, Sendomeng, e, Brezil, tout bagay monte, bagay yo vrèman vrèman monte. Men an Ayiti, moun yo di w. Bra yo desann. Mwen chonje gen yon zanmi m ki fè yon depo siman Ayiti kote li pral konstwi yon kay. Lè l te fè depo siman an, li te achte pa sak 160 dola. Otopwala, li te fè depo 150 sak siman a 160 dola. Ou wè jodi an la, Pandan m ap pale avèk ou la a, Ayiti, siman an vann 85 dola nan Pòtoprens. 85 dola siman an vann nan Pòtoprens, 85 dola siman an vann nan Akayè. Si m manti, mwen manti parapò ak moun ki di m nan. Well, si tèlman siman an desann wi, E kòmsi, li t ap vann avè 850 goud, 370 dola, jodi an li desann avè 85 dola. Wè, se pi gran travay, pi gran travay Jovenel fè nan peyi an la, kote manj, e lavi pa chè. On moun ki kapab wè vi a chè paske ou p ap travay. Peyi an pa gen travay ladann. Men, jan ke map di nou la, nan moman coronavirus la, sèlman, sèlman Ayiti wap tande moun ap pale ki desann lavi chè. Men, mwen vrèman kontan tou, paske pèp lan ap rale yon souf. Yo te soufri twòp. Konprann? Yo te soufri twòp. n ap di èske si lòt pati politik yo al leve nan moman la pou yo fè manifestasyon, pou yo al lòk peyi a ankò, èske dola p ap monte? Èske manje p ap monte jan ke l te ye an? Alò, fòk nou fèt atansyon. Depi gen manifestasyon, tout bagay ap monte. Depi gen peyi lòk, tout bagay ap monte ankò. Atansyon, lè sa a nou pap di se Jovenel. Paske nou wè tout bagay yo desann. Konprann? M panse manda Jovenel prèske fini, alò m pa konnen si l ap fini 2021 oubyen 2022. Sa a se li menm avèk pèp La konnen e kontitisyon an bakon anyen de sa men sofke ann jere moman grangou a ann jere moman lekòl yo kote pou nou pa fè timoun yo pèdi e e moman lekòl yo menm jan avèk lane pase ann met tèt ansanm etanke ayisyen ann konn sak bon pou peyi an yon moun vin sou pouvwa li pa vin pou toutan li gen poul pase Nou te votel pou byen li pa fè byen nou pap votel ankò nap vote yon lòt moun men ann pa kraze sak gentan fèt nan peyi a deja ann pa ann pa fèl peyi an lòk pou bagay vin chè nan peyi an kote malere pral soufri malere pral soufri plis ke jan ke yap soufri kote grangou. pral touye pitit Bondye, kote manje pral tounen liks nan peyi an. Lè sa a, se nou koz paske se nou menm ki lòk peyi a ankò. Timoun yo ap pèdi de twa kat mwa lekòl. Se nou k lòk peyi an, se nou koz. Nou gen rezon nou te fè l pou lavi chè, men jodi an lavi a diminye, ann poze nou. pou moun ki sou pouvwa pou lale ok mèsi e tout sa m te gen poum di mwen di tout moun ki toujou branche avèk chanèl mwen an yon gran mèsi tout moun ki abòne avèk li e ki kòmante l ki toujou live li nou di w mèsi e nou di w mèsi ankò ou menm ki poko abòne ansanm avèk chanèl lan. Deja nou di w mèsi paske w tande nou. Men fè fason pou w abòne ak chanèl la pou w gen tout nivo videyo ke nou pral lage, tout nouvèl videyo ke nou pral lage yo. Pou w fè sa, ou prale sou espas wouj lan ki make s'abonner, klike sou li. L ap ba ou yon ti klòch. Klike sou ti klòch, klike sou ti klòch lan, retire l sou pèsonalize, mete l sou tout. De la a, w ap gen tout notifikasyon ke nou lage yo. E nou pote bon nouvèl, nou pote enfòmasyon sou tout sa k ap pase nan mond lan. Ok, mèsi, mèsi ankò a tout zanmi nou, a tout fanmi Youtube nou.